Jezi ka retire w kote w ye a zanmi m, ou menm k ap soufri, Bondye di w vin jwenn mwen, ou menm ki chaje e fatige, Bondye di w vin jwenn mwen, se li menm ki gen repo lakay ou, w ap priye chak jou, fò w kwè nan lapriyè w, Bondye li menm se li sèl li k wa, ou menm madam ki pa ka jwenn travay, mete jenou w atè pou w priye, ou menm. Ki chaje, fatige, vini jwenn Granmèt la, se li menm k'ap fè tout bagay pou ou. Fatige, ou menm, m di w, deyò a pa gen anyen, se chache jwenn Jezi, pou l regle tout bagay pou ou, zanmi pa m, kòman w ye? O, e ou k'ap fè bri nan lari a konsa, sa k pase ou? Ou konnen fwa, èske w asepte Jezi deja? Ki afè Jezi w ap pale m nan? Se sak kreye syèl la ak tè a. Jezi ap tap tande yap pale de Jezi ap vini tou le jon Jezi ap vini ak Jezi. Banm diw gad kijan ou bèl gad kijan pòtra ou bon eske eske ou konn kiyès ki mete ou la se Jezi menm vini m pale w baz vini m pale w. Wi menm si yo meprize n fò n toujou bay pawòl la janl ye a

Bondye padone yo paske yo pa konn sa yap fè padone yo granmèt yo pa konn sa yap fè tan an fini vre nou nan dènye tan nou nan la fen di mond fòm ka di nou sa oh zanmi pam sa kap fèt ou anfòm men baz èske ou asepte jezi deja monchè m poko fè sa non ou pa ta renmen tou pran l la m poko prepare pou sa baz zanmi m rachte le tan. Rachte letan baz. Tout lè ou wè w kapab pran jezi an tou pranl zanmim. Met ajenou pou m priye pou ou non zanmim. Ou pa janm konn kòman kòman kòman demon an ap ye menn. Sove nanm ou jèn ti gason tankou w menn. Met ajenou pou m priye pou ou pran jezi non zanmim. Ou konprann pas menn poko prepare pou sa pas. Zanmim met ajenou map prann pou ou map priye pou ou zanmim pou nanm ou ka sove menn. Pa fè tèt di. Wap konvenk mwen wi pas. Pa fè tèt di zanmim met ajenou baz. Kòm se Bondye ki ka voye w pou mwen. Ou al pou konn kijan. Lavi m ka chanje. Anfan m priye pou ou menn. Ou wè sa yo, yo atire demon sou ou menn. Etire yo, etire yo. Bon, etire yo baz. Oh, yo atire demon monchè. Ba da ka kite w a sa pou m priye pou ou monchè. Ok baz. Oh, etire yo. Yo koute m chè yo baz. M konnen sa, men etire yo. Sa genlè pap ka soti. Ou wè lè w rive boule sa tande. Li pa ka soti. Etire yo, etire yo dan pou Jezi. M pral boule tout menn pase sa yo atire demon sou ou menn. O non de Jezi, o non de Jezi. Fèmen je w m pral priye pou ou. M fin retire chèn yo menn. Telefòn sa menm yo pa konn voye fim pòno sou li pou. Oh telefòn sa?
Wi. Map siprive yo pas. Non ban mwen ban mwen ban mwen pase fòm priye sou telefòn nan avan ou pa gen bous ou pa kòmsi ou pa gen kenn ou pa gen kenn ti monnen menm nan pòch ou kòmsi te vye moun te ba ou ki ka kòmsi monnen sa yo ka lave mwen avè yo ou pa gen kenn ti monnen sou ou. Menm kle kay mwen map ba ou pas. Kleka ou m pral priye pou ou kanmenm non kenbe kleka ou mèt kenbe kleka mal priye pou ou banm wè ou pa gen bous m pa gen bous non past ou pa gen anyen ebyen fèmen je w wi past senyè m remèt ou jèn eleman sa nan moman sa map mande w tanpri souple lave l de chè a e de nanm senyè tanpri fèl vin yon moun serye yon moun debyen tanpri. Tanpri senyè map mande w map mande w tanpri kè mesi e baz e baz menm si m mare fom ta koze a fanm sa ranje pou m. M pèdi chèn mwen. M pèdi tout bagay mwen. Paf! M pran bib la pou kòm. Mezanmi gadon kay mezanmi. Paf!